Bondye beni w, Bondye beni w, m salye w Give Entrepreneur e nou pral pou yon lòt videyo Tip de legliz ke ou pa ta dwe janm mache nan vi w si w ta renmen sove Men ki tip de legliz ou pa dwe mache ladan yo Si w ta renmen sove nanm ou tout bon Hum Si w ta renmen sove nanm ou pou al nan syèl Si w ta renmen sove nanm ou Si w ta renmen prepare w pou le retou de Jezi Kris Men ki tip de legliz ke antanke kretyen ke ou pa ta dwe janm, janm mache pou ta negosye nanm ou. Dayè nanm, se yon bagay ki presye ke li. Se yon bagay ki vo lò, ki plis ke lò. Nanm, pa gen anyen ki ka konpare avèk sa. Si ou ta renmen sove nanm ou, men ki tip de legliz ke ou pa dwe mache. Premyèman, yon legliz pastè a se yon pastè pa okazyon. Yon pastè okazyonèl. Lè m di pastè okazyonèl, yon pastè ki rive Brezil, Chili, Sendomeng, ki rive nan yon peyi. Li wè yon gwoup moun, alò yon moun ki rive nan gwoup, e pa pastè, yon moun ki rive nan peyi sa yo m sot site la, ki yon gwoup moun, gwoup ayisyen, epi li chwazi met yon legliz kanpe, epi li rele tèt li pastè. Jan de moun sa yo pa p jamè, jamè kapab mennen w nan syèl. Yo pa p jamè kapab ba w levanjil pou w al nan syèl. Pou ki sa? Paske pastè son apèl ke l ye. Pastè se Bondye k pou chwazi w kòm pastè pou w kapab pran swen nanm. Jan de moun sa yo, ou pap janm wè ke, e sa k wap wè, gen de moun, jan de moun sa yo, lòske yon moun vini, yo envite l al preche legliz yo, si moun nan preche yon levanjil, yo bloke moun sa. Paske jan de levanjil sa yo, levanjil sanktifikasyon, levanjil syèl, levanjil bagay sa yo pale, e pa sa moun regle se biznis. E sa k wap wè, jan de legliz sa yo tou, pa gon jou w al ladan yo pou w pa wè lajan y ap mande. Se jan de levanjil sa a, legliz sa yo, se lajan paske pastè sa yo se pastè pa okazyon ke yo ye. Se moun yo k rive yon kote, ke Dye pa rele yo pou yo fè legliz, yo rive yon kote, yo wè opòtinite biznis lan la, yo plante yon biznis, jan de legliz sa yo, se pa legliz wap ka mache paske ap legliz ke okazyonè la son legliz ke pastè a bati li pa gen apot ki plase l. Paske tout pastè dwe gen yon apot ki plase yo Kòm etan pastè. Si w wè yon nèg di w l pastè levanjil, ou wè l pa gen yon apot, yon moun ki vin plase l kòm pastè, en en, paske fòk li gen yon apot ki plase l, paske legliz la, li bati sou fondman dè apot, daprè Efezyen chapitre 2, lè vèsè 19, 20, li di, Ensidonk, vou nèt pli dè etranje, ni dè jans di deyò, men vou zèt konsitwayen dè sen dan la jans de la mezon de Dye. Vèsè 20, Vouzave ete edifye sou le fondman dè apot, e dè pwofèt, Jezi Kris lwi menm etan la pyè angilè. Sa vle di, Jezi Kris se li menm ki te plase apot yo, apot yo dwe plase w kòm etan pastè. Pa fè erè sa, pou mache nan w legliz, pou di w pral mennen nanm ou nan w legliz, si w se moun ki bezwen sove, ou se moun ki bezwen al nan syèl, pa pote nanm ou anba legliz, pou al mache nan legliz pou di w se manm legliz la, yon legliz kote ki pa gen yon pastè ki son apot ki plase l. Dezyèm lan se lèg pastè ki tolere peche. Dayè tolerans pa ekri nan bib. Pa gon moun ki ka pwouve yon vèsè kote tolerans ekri. Gen sak di sipòte vou lèzen lèzot. Sipò son bagay pa egzanp ou sipòte yon moun. Se lò ap sipòte yon moun moun nan tou. Nan feblès li wap wèl vle drese. Pa egzanp. Moun ki konn plante bannann yo konn wè pye bannann nan konn vle tonbe moun nan met yon bwa anba l. Yo rele bwa dè sa yo konn nou itilize nan langaj yo rele bwa dè bannann nan. Se yon sipò ki kenbe pye bannann nan pou l pa tonbe. Se yon sipò. Lè l kenbe pye bannann nan, piske pye bannann sa rasin li nan tè, pye bwa k kenbe l la se pa li k pral fè l donnen. Bwa a kenbe l pou l pa tonbe. Men bannann nan pote fwi kanmenm. Ban m redi l. Bwa sa ki kenbe bannann nan. Bannann nan pote fwi kanmenm paske li pa depann de bwa pou l pote fwi, men bwa ba l yon sipò. Yon pastè kapab toujou sipòte w nan feblès ou, ansenye w nan feblès ou. Men tolere peche w, pa janm preche w lasentete, pa janm preche w lasanktifikasyon, pa janm preche w. Yon pastè ki di w letan kilfo, k ap preche levanjil letan kilfo, moun k ap preche levanjil letan kilfo. Li pa biblik. Yon moun k ap preche levanjil de tank il fo wè se avèk moun sa, nan legliz moun sa w ap mache pitit gason m, nanm ou antrave. Yon moun k ap preche levanjil le tan kil fo. Mwen menm le tan kil fo pou entèl chanje. Non, pa gen le tan kil fo. Èske w konn kilè Jezi ap retounen? Èske w konn dat Jezi? Dayè yon moun k ap preche levanjil le tan kil fo se yon moun ki konn gen dat retou de Jezi Kris nan men l deja. Li konnen lè Jezi e l gen nimewo Jezi. Jezi ap rele l ou di, Patnè m, gade ou konn sa k pase? M ap retounen wi, prepare w. Sa vle di moun sa, ou menm, lè Jezi ap rele l la, ou p ap gen chans pou Jezi rele w. Ou bezwen prepare nanm paw. Kite moun sa dan le tan kil fo. Ou menm prepare nanm paw pou kapab al lan syèl. Twazyèm tip de legliz sou bezwen sove nanm ou. Se legliz paste a pa janm prezante madanm li ak pitit li. Yon paste pa kap banm ap kout diri banm. Epi mwen pa janm manjel. Yon pastè kap preche levanjil, li pa janm prezante pitit li, pa janm prezante madanm li kòm modèl, kòm yon egzanp pou lòt jèn dam yo nan legliz la, madanm li pa janm yon egzanp, pitit li pa yon egzanp nan legliz la. Hum! Yon pastè konsa, pa ka sove nanm ou, pa ka pran nanm ou pou lage anba l, ou pa ka mennen nanm ou anba yon pastè konsa. Yon jan de pastè konsa, Fòk ou fè trè atansyon avèk tip de pastè sa yo. Se te video sa m te pote pou nou jodi a. Tip de legliz ke ou dwe evite mache. Ou pa al pote nanm ou, al pouri nanm ou nan tip de legliz sa yo. Paske jan de legliz sa yo, yo pap mennen ou nan syèl. E yo pap ede ou sove. Paske si moun nan gen pwòp pitit li, pwòp madanm li, li pa kapab egzòte, li pa kapab ankouraje yo pou y al nan syèl, e ou menm?